Chè frèzesè ami dan le senyè, mwen salye dan le non de Jezi ki gen tout pou vwa. Koman nou ye, koman la vi a ye. Mwen reve nan lè sa pou mwen vin nan pale ansanm avèk ou se frè. Pastè Jude. Mwen konnen pa la gras de Dye tou va byen. E pran kouraj, paske apre midi a ou byen lan lè sa nou vin aprann kelke bagay kap bon pou nou. E ki trèz enpotan nan la vi wap viv la. De fwa nou konn fin di nou se moun bon Dye men gen kek bagay nou pa vle konnen yo. E poutan se yo menm. Lè yon enmi an fas ou ou konn kiyes li e ki enmi li e byen li enpotan. pou kapab fè batay la pi byen, paske la viktwa et a nou, paske Dye ba nou pouvwa a, pou nou konprann tout bagay. Alò ki sa nou vin aprann nan lè sa a ansanm? Ebyen nou vin aprann ansanm espri ki fè moun mache anpil, li rele Troyile. Ok? Lè w gade wè moun nan renmen mache anpil, moun nan vle pèdi tèt li, ebyen Si w pa byen pran pouvwa ou, otorite ou pou mache de viktwa an viktwa, ebyen w ap wè moun sa vin rive yon moman li pèdi kontwòl li. Men se pa fòt li, se yon espri ki fè moun sa mache anpil konsa, espri sa li rele Twayile. Espri Twayile sa se nan bwa li rete. Se ak fèy li sèvi. Wòl li lan mond envizib se fè moun twouble. Lè w wè yon moun dejwe, pèdi bon sans li, dòmi lan plizyè kay, li pa renmen kay li ankò, ou pa bezwen panse ak lòt bagay. Pa panse a lòt bagay ke. Espedisyon 3 ile yo fè dèyè l. Lè yon moun dejwe nan domèn sa, se dyab ki fè sa. N ap mande ak tout moun, tout kretyen, tout responsablite moun k ap priye pou moun, pou yo pran men yo, paske demon fin pran legliz nèt. Sa deja fè konbyen moun? E enmi an konn kapab fè sa. Men konsa tou Bondye gen moun li pou li itilize pou ede moun sa nan lapriyè. Pou ede moun sa yo nan lapriyè, yon fason pou yo pa pèdi batay ankò nan lit y ap mène an. Ebyen lè ou priye pou moun sa yo, ebyen w ap vin rann ke yo vin gen delivrans anba move zespri sa. Se ke nou mande ak tout paran, ak tout kretyen yo, pou nou voye zye nou sou lekòl timoun yo prale, ak rad y ap mete sou yo. Defwa sa konn atire anpil demon sou yo, sa fè nou bezwen pran otorite nou, selon Lik chapitre 10 vèsè 19. Ou kapab ouvri bib ou ansanm avèk mwen nan Lik chapitre 10 vèsè 19. Li klè ansanm avèk nou, selon Labib, Koute! Mwen ban nou pouvwa pou nou mache sou sèpan ak eskòpyon, pou nou kraze tout pouvwa Satan anba pye nou, pou anyen pa kapab fè nou mal. Alelouya! Dan le non de Jezi. Tande sa byen, mè byeneme, Koute! Mwen ban nou pouvwa. Pou nou mache sou sèpan an ak eskòpyon an. Pou nou kraze tout pouvwa Satan anba pye nou. Pou anyen pa kapab rive nou mal. Anyen mal pa ka rive nou dan le non de Jezi. Mwen mande w pou pran pouvwa w kounye a menm kote w ye a. Kote w chita la menm pou pran pouvwa w, otorite w. Si w ta remake w gen moun ki renmen mache, moun ki vle pèdi sans. Moun ki pa renmen dòmi nan kay li, se nan lari oubyen kay lòt moun, ebyen, pran otorite w pou fanmi sa, pran otorite w pou zanmi sa, pran otorite w pou pitit sa, paske gen de rad timoun nan mete sou li, li atire demon sou li. Gen de rad ou wè, gen de lekòl timoun nan ale, lekòl sa atire demon sou li. Sètadi, pran otorite nou lan Lik chapitre 10, vèsè 19. Di ap pale avèk yon moun espesyal la. Dye ap pale ak yon moun ki gen fanmi l pou l fè priyè sa a pou li talè konsa, pou fanmi sa a kapab jwenn libète l. Se pa fòt fanmi sa a ki koz ou wè l ap mache a. Se yon espri ki fè moun mache anpil, li rele Twayile. Se lan bwa li rete, se lan fèy bwa li rete, se la l sèvi. Sètadi wòl li nan mond envizib la, se fè moun twouble. Deklare sou lavi ou, sou lavi fanmi ou, Di o non de Jezi ou pa gen dwa twouble ankò paske ou konnen Dye ba nou otorite. Nan Lik 10 vèsè 18 la, li klè selon labib e sa fè Jezi di yo, Mwen te wè Satan ap tonbe sot nan syèl la tankou yon zeklè. Gen de jou w ap chèche Bondye, w ap twouble mond envizib olye pou l twouble ou. Ou konprann? Ebyen satan gen pou l tonbe sot nan syèl la tankou zeklè. Sa fè ou menm pran otorite ou. Kounya menm, pran otorite ou o non de Jezi pou w pa twouble ankò. Pou ki rezon mè byeneme? Mwen pral di ou yon bagay ki trè klè. Donk, se otorite ou pou w pran sou tout enmi ki kanpe, tout move sistèm ki kanpe devan ou. Paske Bondye pa ko janm bay moun pouvwa pou priye pou yon moun ki malad pou pa jwenn solisyon dan le non de Jezi. Donk, mè byen eme, videyo sa ap trè kout, men m konnen w ap pa kenbe doun fason ke pou kapab gen viktwa sou tout demon sa ki te kapab ba ou anpil troub la. Dèfwa ou gen dekourajman, ou santi gen feblès nan lavi ou. Gen moman ou santi tèt ou pati. Gen moman ou santi ou vle kouri. Men m ap di w o non de Jezi, ale lan Lik chapitre 10 vèsè 19, ou wè kòman Bondye ba w otorite pou w mache sou le lyon e sou laspri pou w pran otorite w. Ou konprann nan Lik 10, 18? Jezi kris wè gade sa kap sot tonbe lan sot nan syèl la tankou zèklè dan le non de jezi ou gen pouvwa mande bondye oksyon mande bondye gras mande bondye pou l bò libète gen de razè povrete ou et kouvri ou son enmi ki koz sa men map dou sa chè frè se se ami dan le seyè pran otorite ou depi jodi a di mwen men m bagen dwa janm pati m bagen dwa trouble ankò mwen bagen dwa santi feblès nan lavi m m bagen dwa abandone kay mwen ankò Mwen pa gen dwa abandone pitit mwen ankò. Mwen pa gen dwa abandone madanm mwen ankò. Mwen pa gen dwa abandone mari mwen ankò. Pran pouvwa ou. Pran otorite ou. Dan le non de Jezi. Sezi pouvwa ou kounye a menm. Di Seyè Jezi, mwen santi mwen byen kounye a. Paske nanm mwen, lespri mwen, kò mwen, tout nèt depan de Bondye. Pran pouvwa ou kounye a menm. Gen de bagay ou dwe deklare ak bouch ou. Pou fanmi ou. Di fanmi ou gen libète dan le non de Jezi. Gen moman fanmi yo pa ka priye, se ou pou priye pou li. Pou otorite ou gen gwo responsabilite, chè frè se sè, pou pale pou fanmi ou, pou ale devan tròn de gras, devan Bondye. Se pou Bondye kraze tout enmi ki kanpe an fas fanmi an, tout enmi ki soti pou dejwe fanmi an, tout enmi ki soti pou fè enmi an divize. Pran otorite w mete pye w sou kou yo pou yo pa ka leve tèt gade w dan le non de Jezi. Di yo depi jodi a menm fanmi m libere. Depi jodi a menm mwen al pran tout rad fanmi m yo te antere. Depi jodi a menm m al pran foto fanmi m yo te pran yo antere. Depi jodi a menm m al pran tout foto ki te devan dyab, devan dawon, devan bawon, devan nan pye bwa dan le non de Jezi. Se pou pye bwa tonbe, se pou alelouya, se pou grenn klou soti, se pou yo pran bwa pou y al fè chabon. Kanta libète fò fanm ou gen libète Kriye libète pou fanmi mwen Libète pou tèt pam Libète pou kay mwen Libète pou zanmi mwen Libète pou tout kote m pase Libète pou tout gwoup mwen Libète pou pastè mwen Libète pou pwofesè mwen Libète pou lekòl mwen Libète pou peyi m Libète pou zòn mwen rete Libète libète libète libète libète libète nan le non de jezi chè frè se sè. Gen moman rive, se ou menm pou pran desizyon pou soti nan sa w ye a. Di o non de Jezi m soti nan sa m ye a paske nanm mwen vin sou mwen, lespri m vin sou mwen e m santi kò m ap repran ankò. Tout vyann mwen ap pouse sou mwen. Gen de jou w santi ou wè w manje, lè w gade ou ou pa ka pouse vyann, se yon enmi. Men kounye a menm m deklare sou lavi w, dan le non de Jezi ou libre. Gen moman ou wè gen kòb ki antre nan men w ki pa ka rete, se yon enmi ki koz sa, di dan le non de Jezi Lespri povrete soti nan lavi m. Lespri razè soti nan lavi m. Lespri rete avèk moun soti nan lavi m. Lespri povrete o non de Jezi mwen mete pye m sou kou w. M ap mache sou ou menm jan la pawòl di m. M ap mache sou le non e sou laspik. Otorite dan le non de Jezi. Otorite dan le non de Jezi. Di m reyèlman libre paske Jezi ban m libète. Repete vèsè sa ansanm avèk mwen. Di Seyè Jezi. Ou fè m konprann, ou ban m pouvwa, pou m mache sou sèpan ak eskòpyon, pou m kraze tèt yo, ou ban m pouvwa pou m mete pye m sou kou yo. Depi kounye a menm, enmi pa ka kanpe devan m. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, pran otorite w. Depi kounye a menm ou libre. Maryaj ou pa ka kraze ankò. Timoun ou pa ka divize avè w ankò. Timoun ou pa ka kite kay ou ankò. Timoun ou pa ka repete avè w ankò. Pèsòn pa gen dwa mete w nan pwoblèm ankò. Dans le non de Jésus. Dans le non de Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Tout ame fòje kontre mwa sera sans efè. Tout lang ki selevra kontre mwa sera kondane. Dans le non de Jésus. Vive le Saint Esprit. Viv la kwa viv le retou de jezi eme vou lèzin lèzotre èm ton pwoche kòm twa mèm tout sa w vle yon moun fè pou ou fèl pou li tou se zanmi w pastè jude ryen dèt enposib tout enposib avèk dye nou feron dèz eksplwa kèlke se swa pwoblèm ou santi w ta gen rele nou nan 809 413 41 24 Èske ou ta vle fè yon don pou pwogram lan avanse pi lwen? Ou kapab ekri nou, rele nou, epi n ap ba w. W ap wè ki nimewo kont bank nou, se bank Reselva, epi ou ka fè yon depoze jiskaske nou kapab chanje aparèy yo pou levanjil rive pi lwen. Nenpòt sa w bay. Ke non Bondye beni paske w bay li a tout kè w. Ou kapab ekri non, men m wè nou poko fè w repons, mesaj ou yo konn anpil. Men lè nou vin rive moman rive sou ou, n ap ba w repons kanmenm. Dans le nom de Jésus. Ke Bondye beni w. M konnen w ap swiv nou. Ebyen w ap libere dans le nom de Jésus. W ap libere dans le nom de Jésus. Swiv videyo yo, voye l bay lòt moun tou. Pa gen kondanasyon pou moun ki nan Jésus.